Hey mes cherie koman nou ye? Siw fenk tonbe sou chanel sa ou potko abone ansanm avek chanel la mwen envitew abone ou pap regrèt. Non pam se Martine Pierre Janvier, coach an relasyon, byenvini sou chanel lan, nou pa neglije klike nan deskripsyon videyo a ok wap wè yon link WhatsApp wap klike sou li lap voyew sou yon gwoup e la wap kapab pale ansanm avèk mwen pou tout pwoblèm ke wap andire nan fwayew nan relasyon amourez ou. E si tout fwa se yon kesyon ou genyen pou al poze, pa neglije al poze m li sou Instagram mwen ki se Martine Pierre Janvier. Nan videyo jodi an, mwen pral pataje ansanm avèk nou, tout sa ke ou sipoze fè ki vrèman enpòtan pou ane 2022 sa a, si tout fwa ou ke ou pat konn fè yo aprè ke ou fin fè bagay se vrèman, vrèman enpòtan pou relasyon nou pou koup nou. An nou pran yon ti kout poz, map tounen ansanm avèk videyo. Ok mè cheri, nou tounen ansanm avèk videyo a. Janm te di nou an, nou pral pale de tout bagay ke ou sipoze fè pou ane 2022 sa aprè ke Ou fin fè bagay ki ap vrèman vrèman bon pou sante fwaye w, sante relasyon w ok. Premye bagay ke ou sipoze fè ebyen pa neglije pipi aprè ke ou fin fè bagay se vrèman vrèman enpòtan. Pou ki rezon ou sipoze pipi aprè ke ou fin fè bagay? Ebyen Egziste anpil bakteri, anpil mikwòb ki rete kache anndan w apre ke ou fin fè bagay, swè kò moun nan, lè moun nan fin voye, gen kèk mikwòb ki rete nan pati entim fi an, gen anpil vye bagay lè ke moun nan ap fè mouvman va e vyen yo ebyen kras kapab antre anndan bouboun ou ebyen lè ke ou al fè pipi pipi an li pase l pran tout mikwòb sa yo li mete deyò ki te kapab ba w enfeksyon ok se vrèman vrèman enpòtan aprè ke ou fin fè bagay pou w fè jès sa pou w ale pipi ok pa fin fè bagay epi ou jis monte rad sou ou mete kilòt sou ou ale. Toujou pipi pou w kapab retire tout mikwòb, tout bakteri ki ta kapab koze pwoblèm pou ou pi devan nan vajen w. Dezyèm bagay ke ou sipoze fè aprè ke ou fin fè bagay, ebyen se pa neglije pran yon douch ansanm ok. Se vrèman vrèman enpòtan. Aprè ke nou fin fè bagay, sitou nan moman chalè, nou swe, ebyen li bon pou nou pran yon douch ansanm kote ke nou ap byen byen lave bouboun nou, ou ap nou ap byen lave peni nou ok, lè ke ou fin fè bagay ou fon ti lave ou fon ti dlo tchoup tchoup tchoup tchoup ebyen bouboun ou pa byen lave peni ou pa byen lave ok nou dwe pran yon douch ansanm kote youn kapab ap lave pou lòt pou nou retire tout kras ki nan glann ki nan tèt e peni garson an, tout kras e spèm gason an ki ta tonbe sou tout sou kote bouboun fi an, ebyen li enpòtan pou nou fè jès sa, benyen ansanm, byen lave, byen seche bouboun nou, byen seche peni nou, paske si nou pa byen lave l, lè ke nou fin fè bagay, ebyen Nap toujou gon ti sekresyon nap bay tanzantan. Se sak fè gen anpil gason, anpil fi mari yo, madanm yo konn kenbe yo, lè ke yo sot fè bagay ansanm avèk lòt gason, oubyen yo sot fè bagay avèk lòt fi, yo pa gen tan pou yo byen lave yo, byen seche yo, ebyen nan slip yo oubyen nan kilòt yo, e mari yo wè yo gen kras Spèm, se vrèman pou enpòtan pou fè ti jès lan aprè ke ou fin fè bagay e pa neglije byen seche avèk yon sèvyèt pwòp ok twazyèm bagay ke ou sipoze fè lè ke ou fin fè bagay. Ebyen gen anpil koup ki pa renmen fè sa ebyen pou ane 2022 a mwen swete sa pou nou Si nou pat konn fèl, mwen envite nou fè sa, aprè ke ou fin fè bagay li enpòtan pou nou kouche ansanm pou tèt fi sou zepòl garson oubyen tèt garson sou zepòl fi an pou nou ap bay ti blag ansanm, pou nou ap di kòman moman an te ye, pou nou ap pale de bèl moman sa ke nou sot jwi ansanm nan ok nou pa kapab fin pase yon bèl moman konsa epi pou yonn ap kouri ale pou ou pa gen tan ok oubyen si se mari avèk madanm ki ap viv nan kay nou pa kapab pale nou fin fè yon bèl lanmou epi nou pa kapab pale pou nou chita pou nou di jan ke nou te apresye moman sa kisa ke nou te renmen Kisa ke nou pat renmen nan moman sa ke nou sot pase ansanm lan, ebyen se vrèman vrèman enpòtan pou nou fè jès sa aprè ke nou fin fè lanmou, kouche ansanm, bay blag ansanm, amize nou ansanm, e pa neglije pale de bèl ti moman de plezi sa ke nou sot pase ansanm lan ok. Sa kreye entimite, entimite nan fwaye yo, nan koup nou, sa pèmèt ke nou konn sa yonn lòt renmen ok, se vrèman vrèman enpòtan pou nou fè ti jès sa aprè ke nou fin fè lanmou. E pa neglije tou chanje ide sou tout bagay, sou kou lavi an, sou fason ke nou ta renmen relasyon nou ye, sou jan nou ta renmen ye, e sou sa ke ou ta renmen nèg lan fè pou ou, ou di si w satisfè, ou di nèg lan ke ou satisfè, ou di fi an ke ou satisfè, san ipokrizi ok, si w renmen sa k sot fèt la, Pa neglije di moun nan jan ke ou apresye sa ki sot fèt antre nou de a. Katriyèm bagay ke nou sipoze fè rantre nan woutin nou pou ane 2022 a ki vrèman enpòtan, ebyen pa neglije apre ke nou fin fè lanmou, Pa neglije brè yon ti byè ansanm, pa neglije brè yon ti diven ansanm kote ke nou ka detann nou, nou ka rilaks nou, nou ka ap ri ansanm pandan ke nou ap bay blag, nou ap pale de moman sa ke nou sot pase a, ke nou sot viv ansanm nan ok. Se vrèman enpòtan Tout sa yo se sa ki vin kreye zanmitay, entimite nan mitan koup yo. Lè ke ou gen yon moun ou ansanm avèk li, nou zanmi, ebyen se yon bòn pant pou relasyon nou. Lè ke nou pa pè pale yonn lòt, nou pa pè bre ansanm, nou pa pè pale de sèks ansanm ebyen se yon bagay ki vrèman bon, nou sou yon bòn pant nan relasyon sa. Pa brè byè ou pa brè alkòl ou pa brè du vin brè yon ti kola ansanm brè yon ti ju ansanm kote ke nou ka pase bon ti mizik bèl ti mizik pou n ap bay blag pou nou yonn ap detann nou ansanm avèk lòt pou nou ap relakse nou ok se vrèman vrèman enpòtan pou koup nou yo pou fwaye nou yo an 2022 a ok e senkyèm bagay ke ou sipoze fè. Te gen gason gen fi tou aprè ke yo fin fè lanmou ansanm avèk moun nan sitou si moun nan pa madanm yo depi moun nan soti kotel te ye a ansanm avèk yo moun nan al lakay yo ebyen moun sa li pa fè yonn pa fè lòt siy de vi ok. Demen pase, yonn pa fè lòt siy de vi. Li enpòtan apre ke ou fin fè lanmou ansanm avèk yon moun, nou fin fè bagay, moun nan fin ale, nou separe, ebyen nou dwe montre siy de vi. M Lè ke moun nan rive lakay li, rele l, mande l kòman l rive, kòman wout lan te ye, e kòman kous lan te ye, ok. E nan demen si Dye ve ankò, pa neglije voye yon ti mesaj pou moun nan, pou w mande l kòman l ye, kòman l pase jounen an, kòman l te dòmi, e kisa l ap fè la. Sa montre moun nan ke ou panse ansanm avèk li. Yon ti mesaj moun ke ou renmen an, ebyen li fè kè w cho, li fè kè w kontan, li fè kè w bat. Moun nan te gendwa nan yon tristès, ebyen nan moman ke ou voye mesaj pou li a, ebyen ou fè l souri. Pa neglije montre moun ke Moun ki nan viw lan apre ke ou fin fè lanmou avèk li nan jou swivan ebyen montrel signe de vie, dil kòman ke ou renmenl ok si tout fwa ke nou ap viv nan kay renouvle angajman ke ou te pran ansanm avèk moun nan toujou dil ke ou renmenl E si w sòti w al travay, pa neglije voye yon ti mesaj pou mande l, Manmi kòman w ye? Papi kòman w ye? Kòman jounen an ap dewoule pou ou? Sa vrèman fè e mete lavi nan fwaye yo. Sa vrèman mete lavi nan relasyon nou, nan koup nou. Fè sa yo n ap wè ki jan nou yonn ap vin renmen yn lòt pi plis, relasyon nou ap vin mwens konplike ok, nou yonn ap vin yn konprann lòt pi byen nan fwaye nou e nou yonn ap toujou gen anvi pou nou viv ansanm avèk lòt paske nou yonn nou konprann lòt, Nou yonn nou renmen lòt. Se la mwen kanpe ansanm avèk video a mwen espere ke n te vrèman enjoy li si n te enjoy li pa bliye kite yon like pou mwen map kontan sa pa bliye pataje video sa pou mwen tou avèk yon fanmi w yon zanmi w map vrèman apresye sa tou e pa bliye tou kite yon ti kòmantè pou mwen se toujou yon plezi pou mwen li kòmantè nou yo Pa neglije abòne tout moun ki nan antouraj ou sou chanèl sa e si ou toujou ap gadem ou poko janm abòne ansanm avèk chanèl sa pa neglije fè sa jodi an map vrèman kontan sa paske swè pam se poum rive avèk 100 k ok 100 k pou ane 2022 a. Merci nap kwaze ankò nan yon prochèn video ciao ciao à la prochaine je vous aime. Mouah.